Ajans imigrasyon nan Tapachula lave lè a yè swa. Li te kapab blòk 10 zè nan aswè konsa, e ajans imigrasyon te anvayi plas Tapachula a. Yon kou sipriz, yon bagay pèsonn pa t atann jodi dimanch lan.

Li oblije voye yon ti moun kouri al lakay li al gen pwotokòl li pou li pote ba li e ki fè ajans imigrasyon an pa al ansanm avèk li. Men, li te vèn pou kèk ayisyen ki pat menm gen oken papye lakay yo ni sou yo ki te sou plas la, ebyen ajans imigrasyon te arive pran yo Eeeeee al avèk yo Bon byen pètèt swa ke yo tounen yo Gwatemala kòm abitid oubyen yo pran yo yo fèmen yon kote an atandan lè ki ap fè depòtasyon yo pran yo se ak se konsa yo fè yo yo gendwa pran w la epi tou yo voye Tapachula eemm eskize Gwatemala. Epitou, ou byen yo pran w, yo mete w nan prizon, epitou apre, lè gen depòtasyon, e byen konplete avyon an, yo parèt yo pran w epi yo voye w Ayiti. E m fè videyo sa, se pa jis pou m montre w ajans imigrasyon non, m jis konseye pou m ta kapab konseye kèk grenn nan nou ayisyen ki konnen ke

Depi la bèt ap pran nou depòte nou Nap gade la yon ayisyen kap pase M kapab di nou ayisyen sa yo rele a kap pase a e paske ayisyen sa konnen legal paske li wè ajans imigrasyon yo Nou konn ayisyen Sa vle di ke depi yo legal yo pa nan Ou konprann yo ka fè yo menm fè moun wè tou E pa anyen ayisyen ap bezwen jis li pase pou l kapab moutre ke li legal Ou wè lap rale papye l Ya Li lonje pwotokòl li ale. Ajans imigrasyon an ap gade, y ap gade, men lòt eleman te chita a, e li, yo, ti pitit lan pot papye a ba li, epi tou ajans imigrasyon an gade li wè papye misye a legal, li bat do l, epi tou li di l li mèt ale. Menm jan avèk ayisyen sa tou, yo gade yo wè l bon, yo di l li mèt ale. Men ayisyen tèlman dyòl e li egare, gade l manke fè machin frape li men, l ale lan lari a wè. Ebyen e konsa mezanmi si ke nou konnen ke nou pa gen bezwen pa pran lari a E si ou konnen ke ou pa gen papye nan tapat ou la rete andan lakay ou Sèlman mete manje lakay ou Epi tou ata ke ou gen pwotokòl la ou gen aksè pou mache nan tapat ou la paske ajans imigrasyon yo vrèman yo debòde nan moman an. Yo pap jwe. Anwe yo pa vin pou jwe. Pa kite yo depote nou paske lakay lakay pa bon nan moman la. Pa gen moun konnen ke pa ta gen nou youn ki ta renmen ale Ayiti nan moman sitou sitou se la tabati la nou rive nou pa gentan rive nan dan kè Meksik la pou nou ta rive sou fwontyè a. Nap gade e yo pran yon grenn yo pran yon ayisyen la. Men, misye do touni, chemizèt sou li, li vin pran plezi sou la. Sa sa son Ayisyen, yo prann, e machin imigrasyon vini, misye moute. Ok, li moute, yal ansanm avèk li, yap gade, men anndan machin nan gen lòt deja. Ou wè misye, misye ap gade konbyen plas ki rete, konbyen ke yo kapab pran de pi devan. E se konsa sa te ye yè swa nan Tapachou la. Pa bliye wap swiv Nèg Meksik la, kote enfòmasyon an ye, nap potel ba ou. San tèt chaje depi se nan Meksik, Etazini, depi depa fè fwontyè a se nou nap potel pou ou. Ou kapab swiv nèg Meksik lan sou YouTube, TikTok, Instagram e Facebook se nèg Meksik la. Nap gade ajan imigrasyon yo gen yon lòt ayisyen tap mache avèk madanm ni sanble son blan. Li reve misye lòt bò a la, lap moute pavè, gade madanm nan, wè, fanm nan kouri retire tèt li lap ri, li retire tèt li, epi li kite ajans imigrasyon avèk misye, nap gade lòt ayisyen yo te kenbe a tap pase devan imigrasyon an, yo pat bezwen wèl jis pase epi li tounen, nap gade menm misye la, moun yo pat menm di machin manke tiyel la. Pa bliye sa se yèswa li pase ok.

Al travay etazini ou byen moun ki konn al achte avèk viza yo sa vle di ke se moun ki gen viza deja etazini fontyè ap ouvè pou yo men se moun ki vaksine ok men sa vle di ke se imigran yo ki meksik lan ki pral antre etazini mezanmi se pa konsa l ye nou konprann bagay la mal non se moun ki gen papye.

Nou konnen ki ap fè tout imigran mal isi ak sa t di konsa rete ou Mexique lan. Li di l pral tante ou lwès li yo te kab elimine l yon fason pou pou moun ki vin sou fwontyè yo kapab mande azil pi byen paske lè ke yo aktive tit 42 a moun nan vin sou fwontyè a imigrasyon gen aksè pou yo depòte w san ke w pa menm bezwen pase devan jij. Si w te renmen videyo a pa bliye like, pataje l.